Bonjou, bonswa entènèt. Depandamman de kilè e ki kote wap gade videyo sa. Pa bliye ou sou chanèl Moncamel bon jan resèt kap pote bon jan resèt natirèl pou nou. Yon salitasyon spesyal avèk tout fan enkondisyonèl chanèl sa. Ou menm ki te la avè nou depi sou Facebook, ki travèse sou YouTube, nou remèsye ou. Ou menm tou ki tonbe sou TikTok chanèl la, ou kite TikTok, ou travèse sou YouTube, ou travèse sou Facebook la, nou di ou mèsi. San ou menm, nou pa t ap avanse. Ou ede nou anpil. Nou remèsye w. Nou remèsye w tou pou konfyans ke w fè nou, kote ke w itilize resèt yo, ki toujou vin ap remèsye nou. Se a nou menm pou n remèsye w dabò, paske si w pa t fè nou konfyans, ou pa t ap itilize yo. Mèsi, mèsi. Yon konsèy jeneral ke m toujou pote sou chanèl sa. Jete dlo, limen balèn, purifye tèt nou. Jete dlo, limen balèn, fè beny dezanvouteman. Dezanvouteman lè w fè l li bon pou ou paske lè w anvoute se yon obstak ki sou lavi w, ki nan lavi w. Se yon obstak ki enpeche w avanse, se yon obstak ki ap kontrekare lavi w. Fè beny dezanvouteman yo pou w retire giyon, retire devèn, retire tout movèz ond negatif ki enpeche w avanse. Lè w pral fè yon resèt, toujou pirifye tèt ou. Pa janm bliye pirifye tèt ou avan pou w mete an eta pwòp kò spirityèl ou avan ke w al fè resèt la. Lòt bagay ankò m ap di nou mezanmi, engredyan yo, lè mwen pale nou de yon seri de engredyan ke n ap bezwen pou nou fè resèt yo, Lè nap achte engredyan yo toujou achte yo nan bon kondisyon pa achte tankou nou di konsa ke a sa vann 10 dola la m wè sa ap vann 3 dola map achte sa pito paske pou m ka jwenn li tandiske sa wap achte 3 dola li pa nan eta li pa nan eta pou w fè resèt lè wap itilize de bagay kote ou pral ou pral evoke de espri ki trè pwòp ki trè sen pou vin ede w fè yon seri de bagay epi wap itilize de zengredyan ki pa vrèman Yo pa bon. Li pa bon. Li pa bon lè w fè sa. Lè w fè sa l pa bon. Okontrè, pafwa lè w itilize de bagay ki pa pwòp, lè w pa mete w nan kondisyon ki pwòp, ou pral fè de rityèl, okontrè se plis move bagay ou rale sou ou. Mete nou nan kondisyon. pou nou fè resèt yo, pirifye tèt nou, jete dlo, limen balèn, anonse bitasyon bon manman w, envite yo vin swiv resèt la avè w. Se youn nan premye bagay si w pral fè yon resèt, ou fin pirifye kò w, ou mete w pwòp, epi ou pran yon ti balèn blan ki p ap koute w anpil kòb, ou limen l nan papòt ou, ou prezante l kat fasad, ou anonse bitasyon bon manman w, bon papa w, ou di yo men kisa w pral fè a, men poukisa w ap fè l, ou mande yo asistans yo. W ap santi w gen moun avè w, w ap santi w gen asistans espri yo, anj yo, w ap santi se kòmsi se pa ou menm sèl ki nan espas kote w ap fè resèt la. Fè sa jan m di nou an. E resèt mwen pote pou nou jodi a, mwen pote yon resèt, nou pral fè l 24 jen. Pa bliye, mwen di nou se 24 jen n ap fè resèt sa a. Aprè 24 jen, ou pa t fè l, ou pap ka fè l ankò, w ap tann 24 jen ane pwochèn. Se pou sa ke m pote l bonè, poutèt pou tout moun ka gen tan enbi de sa yo pral fè a, pou tout moun ka gen tan konprann sa yo pral fè a, pou nou ka chèche. Ki kote n ap jwenn sa n ap bezwen yo, kòman n ap fè l e kòman nou pa fè l. Ki sa w ap bezwen? W ap bezwen kote ki gen yon pye vèvenn. Yon pye vèvenn. Kounye a la, w ap leve yon maten, maten 24 jen an, w ap leve nan maten. Lè w leve, kounye a w prale kote pye vèvenn nan, ki sa w ap fè? W ap di, Bonjou plant. Mwen vini, mwen pa vini pou m deranje w. Men. Mwen vin pran pouvwa m. Mwen eskize w, mwen pa vin deranje w. Mwen vini pou m pran pouvwa m. Kisa w fè? Ou rache pye vèvenn nan. Lè w fin rache pye vèvenn nan, nan tè kote rasin vèvenn nan soti a w ap jwenn yon ti bout chabon. Fè l! Fè m konfyans, fè l! Fè l! Men, pa bliye m di nou mete kò nou an nan eta pwòp, pirifye tèt nou anvan, kwè kwayans epi konsantrasyon. W ap jwenn yon ti bout chabon. Ti bout chabon sa a, w ap pran l. Lè w fin pran l, w ap replase vèvenn nan kote l te ye a, rerantre l nan tè a nòmalman. W ap di, Mwen remèsye ou. Kounye a, ou prale lakay ou. Lè w rive lakay ou, pou rityèl sa a, w ap bezwen yon ti miwa. Kèlkeswa gwosè ou lajè l, w ap bezwen yon miwa. Kounye a, ki sa w ap fè? W ap pran miwa a. w ap ekri non w ladan l. W ap ekri prenon w an lajè, w ap ekri non w, sinyati w, an longè. W ap ekri sinyati w sot anlè desann anba. W ap jis kwaze yo. Kounye a, lè w fin fè sa, w ap depoze miwa yon kote. Lè w fin depoze miwa a, kounye a ti chabon sa a, w ap ekri non ou avèk ti chabon an. M pote presizyon an. Ekri non ak ti chabon an. Kèlkeswa non an, li byen ekri. Kèlkeswa ou wè l pa parèt twò klè. Depi w si ke se òtograf non ou te ekri nan miwa a, Kit li parèt klè, kit li pa parèt klè, pa efase l pou refè l, depi w efase l pou refè l, ou elimine resèt la, pa efase l pou refè l, sa vle di fòk ou sur, byen pozisyone w pou w ekri, make sure ke se non w ou ekri egzakteman, epi ou fini. Kounye a w ap pran ti chabon an, ou fin ekri non w, ou depoze miwa yon kote, ou pran ti chabon an, kounye a ou pral pile l fen fen fen fen, w ap bezwen yon ti dlo rivyè oubyen dlo sous, dlo tiyo pa ladan l. Kounye a, w ap pran dlo tiyo a oubyen dlo rivyè a, lè w fin pile chabon an an poud, w ap mete l ladan l. Lè w mete l ladan l, w ap benyen, byen benyen la tèt o pye. Lè w fin benyen, ki sa w ap fè? Ou prale, ou fin benyen, kounye a w prale, w ap antre sou miwa a tou tou ni. Tou ni. Ou prale nan miwa a. W ap pran miwa a, w ap gade vizaj ou ladan l. Kote w sot ekri non w lan. Nan espas kote w ekri non w lan, w ap gade ladan l. Epi wap di. Jodi a, se yon nouvèl paj nan lavi m. Se yon nouvèl paj nan lavi m. E apati de jodi a, m pral rankontre avèk desten m. Ou ka fè ve w. Kounya la. Wap soufle, si se yon fi ou ye, wap soufle 7 fwa sou espas, sou non w, kote w ekri non w lan. Si se yon gason, wap soufle 9 fwa. Epi w apre sa, wap depoze miwo a yon kote. Ou fini. Senp kòm bonjou, pa konplike ditou, depi w kwè Ak kwayans avèk konsantrasyon wap fèl e se si ou pral wè lap mache. Resèt sa se yon resèt ki trè trè trè efikas pou sitou atis, moun ki nan mond atistik yo, moun ki ap bezwen etwal yo briye, moun ki bezwen moun gen zye sou yo, moun ki bezwen afò mache, ou bezwen on rantre ou bezwen briye. fè sa apati 24 jen. Si 24 jen pase, moun ki ale nan pye vèvenn nan ou rache l ou pa jwenn ti chabon an, ou pa ka fè l. Ou pap ka fè l. Ou la pou lòt ane ankò. Moun ki jwenn chabon an, ale fè l. Fè m konfyans, fè l, n a vin ban m rezilta. Epi n ap di m kòman sa mache pou nou. Pa bliye w sou chanèl Monkamèl Bonjan Resèt k ap pote bonjan resèt natirèl pou nou. 31 01 84 45 Se nimewo pou nou poze kesyon menm si nou wèm poko reponn soyez patient mesaj yo tèlman tèlman tèlman anpil mezanmi son bagay m paka esplike moun ki bezwen parfum mont saint Michel ou ka toujou kontakte mont camel ou ka jwenn li monte ou ka jwenn li senp kontakte nou nap gen parfum bintoul lan pa lontan nap gen pwav ginen de bagay ke wap bezwen pou fè de bon bagay kap bon pou ou kap bon pou lakay ou tchao a la prochèn.